fèl. Erè Chefline fè a, Diamant pap fèl. Ou panse Diamant ap rive yon kote li fon diskou li ekskli frè Luckson ladann non. Premye moun lap site non lap di ki te pranl nan lari an se frè Luckson lap di wi. Se pa paske lòt moun yo pa gen valè non, lòt moun ki te konn edel yo. Men sa tout je wè a se lil valorize. Devan tout je a men tout lòt moun yo merite enpòtans. Se erè sa Chèflin fè. Se sa k fè, mwen menm m ap vin a yon tèm, bon sans, konesans. Gen kote ou rive, depi ou gen bon sans, konesans lan ou mèt fè yon depoze l. Paske depi w, moun nan gen tan wè gen bon sans ladan l, l ap di a, degaje w. Epi se may kap mete wi, bon sans ou genyen. Chefline fè erè a. Erè sa se erè l pat dwe janm fè. Chak mo chak pa on kokenn di. Chak mo chak pa on kokenn di. Erè a chèf Lynn peye l fò wi chèf Lynn pran yon gwo kalòt nèt sa a se pi gwo kalòt chèf Lynn te ka pran e sa pa ka sa pa ka pa fè enpak sou lavi l menm menm menm menm menm antouka. Akawont li an pèp tiktok bani akawont lan yes maten la pèp instagram avèk pèp facebook ap opine nan zen an yo fè konnen nou son pèp emosyonèl sa pat bezwen rive la ebyen pèp instagram avèk pèp facebook nou pa konn sak rele tiktok la nou pa konn sak anndan tiktok m pral pale nou l chèf li n payèt li fè konnen manadjè l max mari l fèl kado 20 mil ewo se sa ki ede l reyalize reyisi pwojè a ebyen nou menm pèp tiktok ansanm avèk donatè yo Nou te rasanble, nan 8 jou layv Lynn nan, Lynn fè an total 52 milyon kado. Moun Instagram, Facebook pa konn sa k 52 milyon kado a. Chak milyon kado nan TikTok egal avèk 10 mil dola. Lè TikTok pran pousantaj pa l la, l pran 5 mil dola paske se 50, 50. Lè w fè 52 milyon kado miltipliye pa 10 mil dola, chèf Lynn fè 522 mil dola gras avèk nou menm pèp TikTok. Kounye a 522 mil dola sa, TikTok pral pran 50 Lap bal 50, gade pou wè nan 522 mil dola a konbyen kel fè. Rin Kistura ramase 30 mil dola ameriken nan zèl pou manzè, plis li sou 522 mil dola. Li gon on sèl ki Etazini li te bay zèl li. Nou ramase 18 mil dola pou li, san ke gen moun ki voye yo pat menm kontwole ba nou pou yo di ki efektif li ye. Gofundme l lan te a 4 mil ewo, nou fèl pase avèk 26 mil ewo. Gen moun ki voye PayPal, gen moun ki voye Cash App. Gen moun ki voye lajan Canada. Pèp Facebook pèp Instagram nou pa konn zen an. Nou pa konn sak tap regle nan tiktok la. Silans nan dosye sa. Kite nou jije li. E nou tande l gen paj YouTube paj Facebook nou pral mache ripote tout. Epi kounya pou m wè kote Guinness record pral jwenn ase prèv pou yo bal trofe a. Nap fè w respekte moun pa bo isi. 20 mil ewo se l ou vin fè l ou vin fè lonè pou li Kot lòt telefòn menm fè kalkil lan pou pèp la, se lou vin fè lonè pou li pandan se tan pèp tik tòk baw 8 jou live yo 52 milyon kado nap fè 52 mil miltipliye pa 10 mil dola paske chak milyon se pou 10 mil dola ou fè 522 mil dola tik tòk pral pran 50 lap baw 50 nap divizel pa kisa nap divizel pa 2 oubyen pa 5 pa 2 ou gen 260 mil dola nan menw Runchrist tou ramase 30 mil dola pou ou. nan zèl nan plis li pa 30 mil dola fè 290 mil dola sèw la an total nou te ramase 18 mil dola nan zèl la san ke sa nou pa kontwole plis 18 mil dola fè 308 mil dola nan gofundme an ou te vin a ou te gen 4 mil ewo ladann nou fèl pase a 26 mil ewo plis 26 mil ewo fè 334 mil dola plis paypal cash app zèl ah.

Cieu m pral fè yon pale ansanm avè w Ou parèt la w vin fè yon video 13 minit ou ouvè bèk ou Oh tout sak fèt la la se manager w ki rann li posib ki fè w reyisi paske se li ki te ba w 20 mil ewo pou w te ka patisipe nan konkou an si l pat ba w 20 mil ewo sa ou pa tap ka reyalize objektif ou Bon l te ba w 20 mil ewo se li ki fè w reyisi konkou an ou te vin fè figi w fen ou te vin mande nan tiktok mandyan ti visye ou te vin monte sou live ou kokenn jè lè yo te voye 500 dola ba ou an Doktè solanj bò mil dola bòzò voye 20 dola ba ou visye ou te tonbe kriye fè je w fè pwa tè mayi hein engra 20 mil ewo a lik fè w reyisi konsa visye ou pat kontante w ansanm avèl ou pat fout al nan konkou ansanm avèl ou te vin mande nan entènèt la la hein ou te vin fè la fòk ou kndji te mobilize pou ou vewonik vin ba w kado salomon vin vè w kado monliz edga papa m vin ba w kado tout moun vin ba w kado hein. Niva sèm vin baw kado visye engra kounya ou vin ouvè bèk ou e vini le ou manager w max ma ou kap plon a zozo mnde de manager ou vin ouvè bèk ou ou e vini le ou la k fè w reyisi menm nan deskripsyon ou paka ta koko kendji kounya mwen te vin mande sou live ou te vin kriye mètdam map vin pou ou demen se vou mèt pou